Sèl sa m konnen si m tap madan bandi m tap madan bandi depi lè m tap pase mizè a epa kounya m tap madan bandi. Dosye Naisby sa franchman li bay tèt fè mal, eske tout sa te bezwen rive la, antoulèka nap swiv, nou deja konnen Wid pap retire li pap mete, depi aktyalite a tonbe map potel ba nou jan l ye a, ann al tande koze. Jazmine nan moman an la, èske w pale a manman w kòman manman w santi l, èske lap kriye anpil? Manman m lopital li lapè. E sak pase si Nice B ta al kouche a lanmò san jou? M pa konprann pati sa. Nou pa konn ki biznis lap fè? Nou pa konn se kòl lap vann? M pa konprann pati sa. Si se elimine l bezwen elimine tout moun ki nan mas la, tout moun ki sanble avè nou, l mèt lage yon bonm sou yo n fini wi. Si se tout oprime mal oryante yo, se moun sa yo ke n bezwen elimine. Nou mèt lage yon bonm sou yo wi. Ede ameriken fè travay la. Nou pa ka ede yo? Epi m sezi wè se 2 moun ki sanble a Nice-B ki nan mas la. Ki konnen byen jodi a, menm si yon moun Wanament, lanmò san jou ka rantre Wanament, al pran moun nan, l pase Gonayiv avè l, epi li rvini nan baz Kwadèboukè, pa gen on moun ki poze l kesyon. Nou tout konn sa. Nou tout konnen Viv Ansanm jodi a se òganizasyon ki pi pwisan. Se li menm menm ki Leta an Ayiti. Nou tout konn sa. An n konsidere ke Niceby ta anndan Kwadèboukè. Èske n konnen ki presyon Viv Ansanm fè sou fanmi l ki ann Ayiti? Èske n konn sa? Si Viv Ansanm ta fè yon presyon, si Lanmò San Jou ta fè yon presyon sou fanmi l ki ann Ayiti, pa egzanp, li di l pa pwale, kiyès k ap pwoteje fanmi n? Nou poze kesyon sa a? Nou kite bourik la, n ap bat makout la. Nou tout pa konnen kote Lanmò San Jou ye? Eske nou tout pa konnen kote lanmò san jou ye? Nou fè presyon sou leta pou al chache lanmò san jou? Jodi a se Nice B ki pa ka di non! Se Nice B ki pa gen zam! Se Nice B depi a 15 an se kòl lap vann! Se li menm kap pran swen tèt li! Se li menm jodi a ki pa bon an! Nou tout konnen lap viv Repiblik Dominikèn! Nou tout konnen li pa nan gang! Nou tout konnen se kòl lap vann poul pran swen tèt li! Nou tout konn sa! Men se menm nou menm ankò jodi a t kanpe pou nou di l oh pou yo bwa l pou yo ba l bwa kale, nou menm k ap di dcpj, n a di l vre men dcpj pa konn kote lanmò san jou ye, dcpj pa konnen tout pil polisye ki andedan lapolis la k ap travay avèk lanmò san jou l pa konnen yo. E sa k fè nenpòt moun ki soti nan geto a, olye pou nou antre nan geto a, nou tout konnen kote kay Babekyou ye, kote kay Lanmò San Jou ye, li nan pisin tout jounen, on dwòn pa janm tonbe sou tèt li. Epi depi on timoun soti nan geto a nou ba l bwa, nou ba l bal nan tèt. Nou pa konn depi kilè lekòl ouvè nan geto a. Nou pa konn depi kilè lekòl ouvè Matisan. Nou pa konn depi kilè lekòl ouvè Vilaj Dedye. Jodi a se Nice-B ki pwoblèm nan? Ou ka di sa w vle. Opinyon sa a pa popilè e m pa care. Men, ou pa ka trete Niceby poutèt ou di ou sispèk se kay lanmò san jou li ye, fòk yo bwal bwa kale, fòk dcpj arete l. Kòm dcpj a, se pou timoun tankou Niceby l fèt, y a arete l vre. Paske, menm nan kesyon dcpj n ap pale la a, tout moun konnen nan peyi a kiyès ki nan gang, kiyès k ap pale a gang, ki politisyen ki nan asosyasyon avèk gang, e yo di l an piblik! Yo di l an piblik! Nou pa janm di yo anyen, nou pa janm fè yo anyen. Avanyè nou arete Big Boss de Petyonvil la, ki petèt pase l ka kenbe l, ki petèt fan orijin li ka trayi l. Men nou arete l pou tèt yon deklarasyon ke l te fè la a wi. Nou arete l pou tèt, e l fè deklarasyon sa a nan yon kontèks espesifik. Men ban m di w yon bagay, m se yon nèg ki defann lalwa. Mwen defann egalite de dwa. Ayiti sa n ap viv ladan l lan. Desalin te mouri pou nou tout. E dayè li di sa, li di e lè nwa, don lè pè sot an Afrik, ki se sou kou bati pou libere sèt tè, èske yo pa merite pou yo jwi l tou? Desalin te mouri pou nou tout. Espesifikman li te mouri pou kategori moun sa yo. Nou pa ka chita. E menm nou menm ankò ki nan mas la. Menm nou menm ankò ki pil esklav domestik sa yo ki nan chan k ap pase mizè a. Se nou menm ankò k ap fè konplo antre nou menm ankò pou nou touye nou yonn lòt. Pandansetan n kite nèg yo anlè a ap fè sa yo vle. Bann mechan. Bann kriminèl. N a arete l vre wi. N a ba l bwa kale vre wi. Paske n soufri Stòlkòm sendwom. Nou vin adore mèt nou. Nou kite moun k ap fè nou pase mizè a pou nou kapab touye sila ki sanble avèk nou an. Bann mechan! Youn nan bagy ke mwen renmen lakay Lanmò San Jou, malgre misye son gang li ye, sa fòm ka dil, misye son nèg ki plus ou mwen sensè avèk tèt li. Ok. Misye pran nèg kap moute rezo kap vin bay manti nan kelkeswa dosye li a. Depi wè misye pale nou dosye, konnen se verite lap bay. Gendwa se petèt. Li poko vrèmen wè Koman pouki li reyaji k fèl poko reyaji. Pase misye pap janm kòm si yon nèg kap vin moute la poul ap bay manti tankou pa egzanp si Nazby tal lakay li vre poul ta di non li pa lakay li. Donk son nèg Ki pa nan bagay manti avèk pèsòn lè misye te konn ap fè kidnaping misye di w wi li te konn fè kidnaping lèl kite li di w wi l kitel ok. Kit tèl moun gen tèl pwoblèm, si l gen rapò avèk lanmò san jou, misye prè pou ke li bay èd, tèl bagay, tèl bagay. Se yon nèg kòmsi ki trè sensè avèk tèt li. Ok? Donk, sa vrèman, ou oblije bay misye kredi sa nan sans sa. Lè gen yon moun nan zòn misye ki fè yon dezòd, swa yon bandi oubyen yon moun nan popilasyon sivil la, Jan pou misye retranche sa misye retranche l. Pa fwa tou misye konn ap mande pèp la kisa pou m fè nan ka sa. Donk se yon nèg ki trè sensè avèk tèt li, menm si l t se bandi men fòk ou di sa de li. Men depi yè maten mwen panse swa misye t ap fè yon live oubyen l t ap fè yon video pou ki l te di e pou l te bay opinyon pa l de sa k ap pale a men misye pa janm fè sa. Talè a la mwen ese moute tiktok la m al verifye pou m wè Eske lanmò san jou pa lage kèk videyo byen sil pa pale de sa? Kont tiktok kel gen ki gen plis ke 240 mil moun kap swiv li a, i ta sanble misye dezaktive kont li a e jodi a. Paske yè tout moun te verifye nòmalman, men jodi a lalwa al eseye ekri bawon plèn nan, ou pap jwenn vrèman vrè kont li an ki gen plis ke 240 mil moun kap swiv li a. Ok. Eske se paske gen moun ki tal verifye? Ak kiyès misye abòne paske gen de moun ki tal verifye yo wè Nazby te abòne avèl li t abòne avèk Nazby back eske se sa ki fè misye dezaktive kont li a sa m pa konnenl mwen m al eseye chèche m ekri ba on plè nan sou tiktok m pa wè kont sa moute ditou m wè lòt kont ki pa gen rapò avèk li moute men sa m pa wèl moute donk mwen m ap swiv aktyalite a de prè. M jis fè remak sa m pataje l ansanm avèk nou. Jan m toujou di l, m pran nèg ki la pou m bay dè enfòmasyon, men m la pou ke mwen analize done ki disponib yo lè gen yon bagay k ap pase sou rezo a. Manzè pa vle pran lari pou y pile fontyè a pase tout bay lagit an gaye Tout moun gintan konn bagay la. Ey m tande sa w di a bonswa Ronald bonswa tout moun m tande sa w di a bon mwen m gade chanm yo m wè chanm yo sanble vre men chanm yo pa menm sa si se Se pa bon sa chanm m enspektè a y moutre. Enspektè paka moutre dakò chanm nan paske Nice B ladan. Tout sa w di a m dakò. Tout sa w di a m dakò. E m pa p di w manti. Misye, ban m di w yon lòt bagay.
Misye di chanje mèb. Pandan se tan, èkondisyone a nan chanm pa Nasby a, chanm enspektè te fè videyo deja, e, e, van plase egzakteman nan mitan mitan avèk fenèt la. Chanm i vin moutre la, van, e, e, èkondisyone a jis akote, fenèt la jis lòtbò. I moutre yon fenèt windows, fenèt. Li te fè video deja, son fenèt an blòk li ye. Wè la, sa vle di lè w ap montre yon bagay, gen yon pakèt envestigatè k ap gade. Èske ou konprann sa m di w la? Gen yon pakèt envestigatè k ap gade. Ou pa ka vin ba nou fab sa la. Ou konprann sa m di w la? E chanm enspektè te fè video deja, pa gen papye anlè a. Chanm ou wè, li montre w jodi a gen yon dekorasyon nan plafon anlè a, ki diferan avèk chanm Nazmi ye a. Enspektè montre w lòt chanm, men li pa montre chanm li te gen video avan Tout moun gen premye chanm nan. Li di se, lè nou mande l kesyon sou kabann nan, li di se kabann nan e chanje, men tout bagay chanje anndan nèt, se pa sèl kabann. Nazbita Live, I montre lari Sendomeng, se chaloup la k ran travè aswè a. Sa se yon enfòmasyon m ka fè konfyans. M jwenn de bòn sous. Men kote m ap pale avè w la, si Nazbi ponkò moute chaloup la, jiska prezan I nan baz la, an dirèk I nan baz la. Jan m wè enspektè vin fè simagri a, se yon simagri. Yo fè Yo nan menm kay. Epa de yo moute nan kay la siw al tande live la nan kas wap wè lè eko a fèt la paske chanm yo tou pre lè eko a fèt la wap wè lapè gintan di Nasby desann entènèt la pa bon paske lapè tande eko a son son envestigatè kap pale avèw la laspè di lapè di lapè di Nasby desann entènèt ou pa bon paske gintan sispèk eko a. Èske w konprann? Poukisa lapè pa janm mande Nasby pou y moutre deyò? Epi enspektè ap moute tout deyò. Enspektè moutre konbyen chanm. Yo pa janm mande pou Nasby leve. Nasby kanpe, li moutre toujou menm ti kwen an. Li pa ka vire kamera a paske anndan okipe. Èske w konprann? Men daprè lòt kout fil m fè ankò, manzè bran pil kleren jodi a, yès, li strese anpil. Nèg y ap fè yon fason pou yo wè si yo ta lage y nan yon chaloup pou lage y Mitshe sou Babalou.